What's up guys kòman nou ye m espere nou anfòm mèsi paske w chwazi koute Mesye Damis Podcast prezante pa Ocline Damis nan epizòd jodi an m vin pale nou de 10 bagay ke w dwe fè si w vle reyisi lavi w m sur ke w ta renmen konn kisa yo ye alò rete la pa ale N ap tounen yon ti moman. Premye bagay ou dwe fè si ou vle reyisi lavi ou, se kontwole panse ou. Kontwole panse ou vle di ki sa? Ou gen dwa te konn sa oubyen ou pa t konn sa, panse nou li alabaz de tout kreyasyon. Tout sa ou wè ki kreye nan mond lan, tout sa ou wè ki egziste nan mond lan, yon jou tankou jodi an gen yon moun ki te panse l e li vin materyalize l ki fè ke nou menm jounen jodi an nou ka itilize l. Nenpòt, nenpòt sa ou menm ou te kapab reflechi avè l, m ap di w se atravè yon panse ke yon moun te genyen ki pèmèt ke li reyalize jodi a. Enben, menm prensip lan valab pou lavi pa w tou. Sitiyasyon ke wè w ap viv jodi a, reyalite ke wè w ap viv jodi a, li kreye atravè panse w. Ou ka vle admèt sa oubyen w pa vle admèt sa, nan yon moman kèlkonk, ou te gen yon seri de panse ki kondwi a rezilta ke w genyen nan lavi w jounen jodi a. Si wap viv yon bèl vi, si tou pap viv yon bèl vi, se atravè panse ke ou te genyen ki koz ou gen sitiyasyon sa ou genyen jodi an. Kidonk, sa wap gen pou fè se analize lavi ou jodi an pou konnen ki tip de panse ke ou sipoze genyen pou kapab kreye yon pi bon fiti. Poukisa nou di ke panse ou kreye sitiyasyon ke wap viv jodi an? Atravè sa nou rele la lwa datraksyon, li pwouve ke Sa ke nou panse plis, sa ke nou fokis lespri nou plis sou li, nou gen tandans atire yo nan lavi nou. Ke se te de evènman, ke se de byen materyèl, ke se de moun, enben, sa ke nou fokis lespri nou plis sou li, inivè lan li menm gen pou misyon pote yo nan lavi nou. An di se son moun ki toujou ap reflechi a pwoblèm, toujou ap reflechi avèk difikilte, ki toujou ap plenyen, guess what? w ap toujou kontinye gen pwoblèm. Paske se sa ke w fokis lespri w, donk inivè lan li menm li gen pou devwa pote ba ou sa ou fokis lespri w plis. Si w se yon moun ki toujou ap plenyen, ki toujou ap plenyen razè, enben ou pral wè ke ou pral yon moun k ap toujou nan difikilte pou kòb, k ap toujou gen pwoblèm kòb. E le ka kontrè, si w se yon moun ki toujou ap panse abondans, ki toujou ap panse a richès, ki toujou ap panse a lajan, Guess what? Univè an li menm lap genyen poul pote bon bagay nan laviw, lap genyen poul pote lajan, pote pwosperite nan laviw. Kidonk guys, panse nou, nou sipoze kontwole ki kalite panse ke nou menm nap pwodwi. Paske a chak fwa ke nou gen de panse, nou emèt de enèji deyò a, de zond ki petèt pozitiv oubyen negativ, ebyen univè lan li menm li pa kapab fè diferans ant sa ke nou vle ak sa ke nou pa vle. Si pa egzanp ou gen de panse negativ e ke se de bagay ke ou pa vle nan lavi ou, ben inivè lan li menm li pap konnen ke se de bagay ke ou pa vle, men le fè ke se sou yo ke ou fokis lespri ou enben se yo kap vini nan lavi ou. Enben dè mentnan, si ou se yon moun ki vle reyisi lavi ou, ou gen pou devwa ou fokis lespri ou sou sèlman sa ou bezwen ki rive nan lavi ou. Tip de moun ke ou vle rankontre, tip de evènman ou vle ki prezante nan lavi ou, byen materyèl ke ou vle posede, fokis lespri ou sèlman sou sa ke w vle yo. Pa fokis sou sa w pa vle, pa fokis sou anyen negatif, ebyen ou pral rive atire tout bon bagay nan lavi w e konsa ou kapab rive reyisi lavi w. Dezyèm bagay ou sipoze fè si w vle reyisi lavi w se Pratike gratitid. Poukisa? Nou toujou gen tandans fokis lespri nou sou sa ke nou menm nou pa genyen e bliye sa ke nou menm nou deja genyen. Ebyen, nan menm lwa datraksyon an, otomatikman ou fokis lespri ou sou mank, sou scarcity, ebyen kisa ki inivè lan li menm li pral fè? Li pral pote plis mank nan lavi ou. Si ou fokis lespri ou sèlman sou sa ke ou pa genyen yo, ebyen linivè lan li menm li pral. baw okazyon pou manke plis bagay en pou kapab gen menm tip de panse sa yo. Dèz aprezan, kòmanse fokis lespri w sou sa ke w genyen yo e remèsye Bondye, remèsye linivè lan pou sa ke li menm li gentan ba ou deja pandan ke wap pran pasyans e travay pou genyen lòt bagay ke w dezire yo. Si ou gon bèl machin jounen jodia enben priye di mèsi Bondye paske ou gon bèl machin si ou gon vye machin di mèsi Bondye paske ou gon machin kanmenm enben ou ka deplase e wap travay pou gon pi bèl machin si ou gon bekàn ou pa gen machin di mèsi Bondye li baw bekàn ou pa apye. E konsa tou sou apye ou pa gen ni bekàn ni machin, di mèsi Bondye ou gen 2 pye, ou ka mache. Toujou pratike gratitid pou sa w genyen, enben Bondye li menm l ap toujou mete sou chemen ou plis bagay pou w ka kontinye pratike gratitid anvè li menm. Twazyèm bagay ou dwe fè si ou vle reyisi lavi ou se priye guys, priye. Alò ou ka ap tande podcast lan la, mwen pa konnen. Ki kwayans ou? M pa konn nan kisa ke w kwè. Pèsonèlman, m kwè nan Bondye, men menm pa konn nan kisa ke w kwè. Men sèl sa ke m ap di w, si w vle reyisi lavi w, li enposib pou w rive pou kont ou. Li enposib. Paske, yon bagay klè, pandan w ap tande podcast lan la, 10 minit apre, ou pa konn ki sa k pral rive w. 30 minit apre, ou pa konn ki sa k pral rive. Kidonk, sèl ou menm twò piti pou w ta kapab fè pakou pou w rive reyisi lavi w. Ou bezwen gen yon fòs espirityèl avèk ou ki pou gide w nan chemen w, ki pou eseye. Se menm jan yon jwèt, nou konn wè jwèt kòmsi ki gen pyèj yo kote ke ou sipoze alagoch, ou sipoze aladwat. Ebyen, ou menm. Antanke imen, ou avèg devan pyèj sa yo. Ou bezwen gen yon fòs espirityèl ki pou avèk ou, ki pou ap gide ou, ki pou ap di ou mete pye w agoch, mete pye w adwat, e ou menm pou kapab rive jiskaske ou reyisi lavi w. E sesi, prèv la grann, 80 a 90 pousan moun ki reyisi nan lavi, w ap toujou tande yo di w, se paske yo te kwè nan Bondye, se paske yo te konn priye, E Bondye li menm li mete sou wout yo bon, bon, bon moun e bon okazyon ki pèmèt ke yo kapab yo menm reyisi lavi yo. Ekswize. E katriyèm bagay se fikse objektif pou lavi yo. Guys, li pa nòmal pou yon moun, sitou yon jèn, pou w ap viv pou pa gen objektif de vi. Kòm si ou jis leve, ou dòmi, ou leve, dòmi, manje, and then ou pa gen objektif, ou pa gen kote ou vle ale. Am garanti ou guys, lè ou vin gran, ou pral gen anpil regre. Kidonk, pandan ke ou jwenn nan la, li imperatif pou fikse yon objektif pou lavi ou. Petèt nan 5 an, nan 10 an, nan 15 an, Fikse tèt ou de objektif ou di men kibò ke ou vle ye, men sa ke ou vle bati, men kisa ou vle fè pou kite non ou, pou make egzistans ou sou tè sa. Epi dèzojodi kòmanse travay pou kapab rive reyalize rèv sa yo, pou rive konkretize yo. E lè petèt ou pa sou tè sa ankò, omwen moun ki rete yo ap di tèl moun te pase men kisa l te fè. E ou menm tou lè w vin nan nan nan lè w vin aje w ap kapab fyè pou pakou ke w te gen sou tè sa a. Se ke w konnen w pa t jis vini pou w te viv men ou te kreye yon bagay ki pèmèt ke ou fyè de tèt ou e ou pa gen regrè. Kidonk li enperatif si w vle reyisi lavi w, pou fikse des objektif pou lavi ou. E senkyèm bagay, ou sipoze ede moun. Ok? Guys, li enposib, enposib pou rive reyisi san ed lot moun. Pa gen yon moun ki ka rive reyisi nan kelke swa domen nan san li pat genyen de moun ki te ede l. San li pat genyen de moun ki te sipote l. Donk, ou menm ki vle reyisi lavi ou, ou menm ki vle fè sikse, ou sipoze ede moun. Pou ki sa? Paske menm lwa datraksyon ke m tap pale talè, li di ke otomatikman ou mete de a de zenerji pozitif, ou pose de aksyon pozitif, enbi eh aksyon sa yo menm yap tounen bak vin jwenn nou. Kidok, otomatikman wap ede moun, Univè lan li menm li pral mete sou wout ou moun ki pou ede w. Nan kèlkeswa domèn ke w ap evolye a, w ap bezwen gen moun ki pou ba w sipò a. Enben, pou jwenn sipò sa yo, ou menm ou sipoze kòmanse sipòte lòt moun. Sipòte moun nan antouraj ou, sipòte fanmi w, sipòte zanmi w, Supporte enkoni, sa ou ka bay, ou ka bay, ou ka bay kob, ou ka bay yon konsey, ou ka bay, eh, whatever sa ou ka bay la, men lonje la men ba yon lot moun, e konsa, ou menm ou pral jwenn moun lonje la men ba ou tou. E sizyèm bagay se renmen moun. Renmen moun, poukisa? Paske, Law of attraction li mache avèk non sèlman panse men tou feeling men emosyon ke nou genyen kijan w santi w èske w santi w byen èske w santi w movè èske w santi w mal kidonk otomatikman ou santi w byen e ou gen de panse pozitif yo alinye ansanm ebyen ou gen plis chans pou atire bagay pozitif nan lavi w e ou konnen deja lanmou se yon enèji pozitif ke li ye kidonk Lè ou renmen moun, wap pataje lanmou, epi wap degaje de yo a de enèji pozitiv, epi atravè panse pozitiv ke w pral genyen tou, ki pral alinye avèk santiman lanmou ke w genyen pou lòt moun, li pral pèmèt ke ou atire bagay pozitiv nan lavi w, evènman pozitiv nan lavi w. Moun ki pozitif nan lavi w ki pral pèmèt ke ou kontribiye a siksè w demen. Ok, renmen moun, ede moun si w ta vle ou menm reyisi nan lavi w. Setyèm bagay se envesti nan tèt ou. Envesti nan tèt ou vle di ki sa? Si w son jèn w ap viv e ke ou gen yon bagay ke ou renmen, pa egzanp, nenpòt domèn ke l ta ye a, ou sipoze envesti le maksimòm nan tèt ou pou kapab vin meyè ladan l. Paske gen plizyè nivo de reyisit nan chak domèn. Gen moun ki ka reyisi a mwatye, gen moun tou ka fè gwo siksè. Donk moun ki fè gwo siksè yo, sèl diferans ki gen ant yo menm avèk lòt moun ki nan domèn nan ki pa fè gwo siksè, se plis enfòmasyon. Sèke moun ki fè plis siksè a, li konnen plis enfòmasyon ke moun ki fè mwen siksè a. Kidonk, ou menm ki jèn ki bezwen pèse nan tèl ou tèl domèn, ou sipoze envesti nan tèt ou, de fason aske pou vin meyè nan domèn ke w ye a. Si ou pa meyè nan domèn ke w ye a, ou ka toujou yon anplwaye, ou ka toujou a ba nivo, men, ou pap rive fè yon gwo siksè, kidonk. Li enpòtan, kèlkeswa domèn ke w ye a, pou w envesti nan tèt ou. Si pa egzanp ou nan mizik, ou nan foutbòl, ou nan medsin, whatever sa w ye a, achte liv, aprann, al nan fòmasyon, pran de coach ki pou yo menm akonpanye w e pou rann ke ou vin meyè nan domèn ke w ye a. Pa pe envesti nan tèt ou, wap jwenn rezilta a devan. E uityèm bagay se pa pwokrastine guys. Pwokrastinasyon li responsab echèk 80 a 90 pousan moun sou latè. Se ke se de moun ki toujou gen tandans a voye pou demen chak sa yo ta sipoze fè jodi an. Nan di yap gen tan, yap gen tan alòske yo pa rann kont ke yo pa gen kontwòl tan. Sètadi ou la jodi an. demen, apre demen ou pa konn kisa k pral pase. Ki dok, tout sa ke ou gen pou fè, di moman ke ou ka komanse l jodi an, se komanse l. Menm si sa ka rive ke ou poko gen tout sa pou genyen yo, le moman ke ou ka komanse a, se komanse. Pa voye pou demen sa ou sipoze fè jodi an. A chak fwa ou gen yon bagay ke ou ta dwe fè jodi an, ou pa fè l, ou fè l demen, ou retade siksè ou de yon jou. Sa m vle di pa la, an n di pa egzanp ou te gen pou li yon liv ki te kapab pèmèt ou gen de enfòmasyon pou pi fò nan domèn ke w ye a. Enben, si w pa li liv sa lendi, ou li liv sa madi, enben enfòmasyon ke w t ap jwenn nan lendi, ke w te kapab kòmanse travay sou yo pou menm pou rive reyisi nan domèn ke w ye a, w ap vin konnen yo nan madi. Kidonk, ou retade siksè w de yon jou. An n di kounye a la, ou fè sa pandan dezan. Pandan 3 zan wap pwokrastine on jou 2 jou 3 jou Enben guess what guys Siksè ke w ta sipoze gen an 2022 wap gen l an 2024 Wap gen l an 2025 paske ou ta pede pwokrastine Donk guys pran sa o serye Konbat pwokrastinasyon Tout sa w gen pou w fè jis mete w deyò a fè li and then that's it Nevyèm bagay se chèche fè yon bagay ke ou renmen Guys nou tout fèt avèk yon talan. Bondye ba nou chak la yon gif e toutotan ke se pa li menm ke w ap egzèse, ou p ap janm janm vrèman jwenn bonè nan sa ke w ap fè a. Kidonk, li enperatif, si ou se yon jèn, pou idantifye ki talan ke ou genyen. Li gendwa nenpòt bagay. Li gendwa mizik, li gendwa foutbòl, li gendwa medsin, li gendwa dwa, li gendwa antreprenarya, nenpòt sa l ka ye a, men chèche idantifye l. Ou menm pou kapab fè yon bagay ke ou renmen. Pou ki sa? Pwosye ke lè wap egzèse yon bagay ke ou renmen, ou vin santi ou byen ladan, ou vin gètè bonè ladan, e menm lwa datraksyon sa jèm tap di talè, otomatikman ou santi ou byen, otomatikman ou gen de panse pozitif, e bi nan domèn sa ke wap evolye a, se gade ou pal gade wap eksele ladan, pwosye ke ou pasyone de li. w ap panse pozitif de li, enben w ap atire bon evènman, w ap atire bon moun, w ap atire bon okazyon pou menm pou kapab reyisi plis ladan. Men lè w ap fè yon bagay ke w pa renmen, ki sa w pral genyen? Ou pral toutan ap plenyen, ou pral toutan gen de panse negatif, ou pral toutan rayi sa w ap fè a, ou pral toutan rayi moun ke w ap travay avèk yo. And guess what guys? Ou kapab pase rès vi w, ou pa janm kontan. Kidonk guys li enperatif pou ou menm pou chache fè yon bagay ke w renmen. E sa ka rive ke ou pa kòmanse fè sa w renmen an. Paske sa ka rive ke sa w bezwen fè a, ou bezwen lajan pou envesti, ou bezwen lajan pou aprann. Sa ka rive tou ou toujou kòmanse fè yon travay kèlkonk, ok, menm jan anpil antreprenè te fè l, yo te travay nan de konpani, yo sanble kòb, yo save kòb jiskaske yo menm yo kapab lanse pwòp aktivite pa yo oubyen lanse yo nan pwòp karyè pa yo. Kidonk li enperatif pou ou menm pou fè yon bagay ke ou renmen. Chache konn ki sa ou renmen, chache konn ki talan ou, chache konn ki gif Bondye ba ou, epi envesti ou e lage ou afon ladann e m garanti ou wap reyisi ladann kèlkeswa sa l ta ye a. Epi gaz, dizyèm e dènye bagay lan se antoure ou de bon moun. Paske. Nou ka, nou genlè pa konn sa, men antouraj nou jwe yon gwo, gwo wòl nan reyisit nou. A moun ko pase plis tan, ou gen tandans pou kopye envolontè oubyen volontèman tanperaman ak konpòteman moun sa yo. Si se de moun k ap pale de moun, si se de moun ki ap fokis sou tout lòt bagay negatif, enben ou menm, menm si w te yon moun ki pozitif, A la lon, w ap vin yon moun negatif menm jan avè yo paske se avè yo pou w pase plis tan. Si w se yon moun ki te negatif tou, si w ap pase tan avèk de moun k ap pale biznis, k ap pale kòb, k ap pale reyisit, gèswat, apre kèlke tan ou sipoze e li obligatwa ke ou pral gen menm tanperaman avèk moun sa yo. Donk li vrèman enpòtan, si w se yon moun ki vle reyisi lavi w, pou w pase tan e ese engawout a de moun ki prale nan direksyon ke ou menm, Ou vle pou lavi w la ok guys so sa se 10 pwen 10 bagay ke w sipoze fè si ou vle reyisi lavi w ok m panse nou konprann e ap mete yon pratik paske se tap tout rèv mwen pou m ta wè ke nou tout ki jèn jèn ayisyen pou nou menm pou nou reyisi lavi nou pou nou kapab ede fanmi nou ede sosyete nou e ede peyi nou ki ap travèse yon moman difisil e ke nou menm jèn pou nou reyisi lavi nou pou nou pote sipò nou